Nou konprann oubyen nou kalifye? Kòman nou menm nou konprann oubyen nou Kòman nou konprann oubyen kòman nou kalifye konpòteman konsèy de lòd la? E pa rapò avèk lantè sa, èske nou menm nou konfyan ke Batonye ap rive jwenn jistis? Trè byen. Alò.
E kòman nou kalifye lantè Konsèy lan? Se atravè rezolisyon ke nou te pran ann Asanble Jeneral Ekstraòdinè nan dat ki te 31 out 2020. Atravè rezolisyon sa a, te gen yon ansanm de pwen. Ladan yo, te genyen yon kesyon de pote plent onivo di kabinè denstriksyon. Te genyen pou Konsèy de lòd lan fòme yon komisyon dankèt endepandant te genyen mach ki te prevwa men mach lan se te mach lan se te se te la federasyon dè baro ki te planifye l mentenan jiska jodi an apre

Le ministère de la justice pou kisa paske ministère de la justice se li menm ki ki la pou kapab m ta di oryante nè s pa e e la sekirite pou pou defann la sekirite an an an nasyonal kote ke lè nou rive devan Ministè de la Justice baryè fèmen sou nou. Le Ministre de la Justice ki ta sipoze youn nan nou, li pa resevwa nou. E malgre presyon ke nouzot avoka nou fè pou nou te delivre yon mesaj devan Ministè de la Justice, Konsèy la pase dwat, se pa enpòtan pou yo. Nou desann ankò rive jiska Cour de Cassation, ebyen Pa genyen gran choz ki te fèt. Men jiska prezan nou pa gon ide ki rezon ki fè konsèy la la. Men se sak fè nou pale de lantè konsèy la, de laksis konsèy la. Paske si si gen yon konsèy ki la pou l mennen, pou l dirije òd lan, donk li dwe nou eksplikasyon. Nou zòt avoka, paske nou pa timoun piti, nou se dè avoka, dè pwofesyonèl. Donk tout sa k ap fèt, batonye a li pa t batonye konsèy la, li te batonye. avoka nan Pòtoprens. Donk, nou nou te gen dwa a dè eksplikasyon. Nou pa jwenn eksplikasyon. Malgre ke genyen yon gwoup davoka ki fè yon petisyon, li pa reyaji, konsèy la pa reyaji. Nou ekri, nou kominike avèk dè manm di konsèy an prive, yo pa reyaji. Nou mande yon yon asanble jeneral ekstraòdinè jiskaprezan, yo pa reponn. Donk nou estime, a partir de là, Konsèy lan pa vrèman pran responsabilite l nan kad dosye sa a e si Konsèy de lòd lan osilan, plent pa depoze, komisyon dankèt endepandant pa fè, pa mete sou pye, donk e nou konprann jodi a rezon ki fè ke jistis Mèt Monferry Dorval li dan lenpas. Nou pa di li pap jwenn jistis paske nou zot nap batay jiskobou e tout tan mèt dam nan pa jwenn jistis ebyen jan ezekitif lan fèl la jan nou wè sistèm peyi ap mache a konnen nap tou bloke sistèm nan nèt jiskaske mèt Dorval jwenn jistis paske se sa nou mande e nou bay konsèy la on iltimatòm pou li Kòm konsa sot di talè a la, li gen 24 heures calendaire pou l reyaji sou kestyon an, paske 1 yo asasine batonye nou, 2 konsèy nou pa reyini avèk nou pou l ba nou dè direktiv pou l di nou kisa l ap fè e 3 yo rache kadav la nan men nou ke nou gen dwa ak li. Batonye Dorval se te batonye nou tout. Dayè se yon syantifik, se yon pwofesè, se le fils de la sosyete. Donk li te gen dwa a sa a e menm lentènasyonal ap fè dè demach kote ke gen dèlegasyon ki te ki dwe rantre demen si Dye ve or nou aprann dan lè koulis paske pa gen yon nòt ofisyèl ki di sa ke fineray yo ap fèt an kachèt an kachèt yo di nan nòt ke fanmi an sòti a pa gen yon kote yo di w men ki lè fineray yo sèlman di an tout entimite or sa ke n aprann dan lè koulis se ke fineray yo ap fèt demen jedi a a 7 è 30 nan legliz sen Pierre. Son fason yap fèl pou ke popilasyon an pa rann omaj a Mèt Dorval. Li paka konsa. Son patrimwàn ke nou pèdi la. Donk, nan sans sa a, nou gen, nou, nou fòmile de rezèv a savwa èske lap jwenn jistis men nap batay jiskobou poun jwenn jistis paske dayè sak montre ke peyi sa a pap fonksyone, pandan nap pale la a genyen mèt Ram, Jij Ramon Sitaksime Pandan ke CSPJ sòti yon nòt pou l di tribinal yo fèmen jisko funeray du bâtonnier, ebyen Mèt Ramon Cite Accimé t ap tande yon moun la a nan biwo l nan kad dosye Petro Caribe a. A quelle fin? Se sa konfrè a t ap di talè a, donk y ap fè dè manèv pou yo distrè nou, pou yo retire pwojektè a sou yo pou n pa rive vè vrè asasen Mèt Dorval yo, asavwa otè entèlektyèl yo. M konpre, si sè, m konpre.